Se yon podcast kote ke se yon espas kote nou bay ti opinyon nou. Nou toujou di nou pa ekspè, nou jis bay opinyon nou sou sijè k ap travèse sosyete a. E jodi a se 24 desanm 2025, donk rete 7 jou pou ane a fini. M ap di tout moun jwaye Nowèl. Ok, a di tout moun joyeux Noël. E jodi an ta sipoze on jou fèt, sitou an Ayiti. Men m konnen bagay yon ti jan difisil. Bagay yon ti jan difisil an Ayiti. Eske nou ap fete vre? A ki kè nou ap fete? E sesi se pa sèlman moun an Ayiti Pou nou menm tou ki deyò peyi an, li afekte nou tou. Paske lòske kè w kontan epi ou konnen egzakteman moun lakay ou, moun Ayiti nan peyi w, kè yo pa kontan, otomatikman kè w pa kontan tou. Tchaka kòm nou konnen, se kote nou mete pawòl sou sa moun ap viv, men yo pa toujou di, yo pa toujou, nou pa toujou di, se pa levanjil nou vin bay, sèlman bay ti opinyon nou sou sijè, nou pral pale doun sijè ki sansib nan sosyete a, men ki detwi anpil relasyon an silans. Gason pa eksprime emosyon yo. Èske silans gason an se yon fòs oswa se yon danje pou koup la? Sijè jodi an se gason ki pa eksprime emosyon yo. N ap pran yon kout poz.

Limitless Radio Station Pi bon kwen pou revasyon Tchaka podcast pa w la Kote pawòl bay.
Nan anpil sosyete, sitou lakay nou, yo leve gason ak lide sa yo. Nou konnen ke yo toujou di gason se kòk lakou, gason gason se fò w toujou djanm. Tankou yo toujou di nou ke gason pa kriye, gason pa plenyen, gason dwe toujou fò. Ok. Gason fò, yo toujou di gason ki pa janm leve vwa yo, ki pa janm fè skandal, ki, ou konprann? Donk se pa gason. Eske nou konnen gen anpil moun, gen anpil gason, akoz ke yo ap viv pou sosyete a, yo ap, yo, lè bagay, lè gon bagay kap travèse yo, yo tèlman pa vle montre feblès yo, yap vann yon, yap vann yon ba, e, yap vann yon imaj ki fo, yo ap mouri a lenteryè. Yo konn chita bò kot e sitou gen anpil gason ki pa eksprime emosyon yo sitou lè yo nan relasyon avèk nan relasyon koup. Yo konn chita bò kote madanm yo, mennaj yo chak jou. Yo dòmi sou menm kabann. Men yo gen yon distans ke okenn nan yo pa konnen. Eske silans lan ka vin tounen Èske silans lan ka vin tounen yon lang? Sa a se ti se sa nou pral pale nan sijè Tchaka a jodi a. Gen anpil gason ki pa janm leve vwa yo. Yo pa fè skandal. Yo pa kriye. Men yo ap mouri anndan. Paske ou konn poukisa ke gason anpil fwa gason ou konn anpil fwa gason pa eksprime emosyon yo se pou yo pa vann feblès yo paske yo yo toujou di nou ke Nou leve nan yon sosyete kote ke yo toujou di w, gason pa fè sesi, gason pa fè sela, ou pa ka gason pou w ap te chèsonnèt fransèz, ou pa ka gason pou w ap pale fransè. Menm ou menm, sosyete nou an tèlman dwòl, menm lang, menm lang ke ou pale, yo di w se yon feblès. Lang fransè wi. Si w se yon gason, pa egzanp, ou eksprime w trè byen an fransè, yo di w ou zuzu, yo menm ba w non ou se zepòl kare. Ou konprann? Donk, nou n ap viv nan yon sosyete ki tèlman ap vann, ap fè gason vann dè imaj ke li pa ye vrèman, ke gason pa eksprime emosyon yo, sitou nan yon relasyon. Anpil fwa, Anpil fwa gen de bagay kap travèse yon gason li pa vle palel ou konn sa ki pi dwol lan gen de moun akoz kel pa vle palel li konn bay anpil pwoblèm nan koup la nan relasyon ke lap viv la paske li pa vle livre emosyonl pou yo pa wè feblès li. Li prefere fè silans. E nan silans sa a, konn fè relasyon malad. Men kèlke pa, kèlke pa tou, medam, se paske gason an pè jijman. Lè m di w pè jijman an, m pral esplike w. Gason an toujou panse ke si l eksprime w egzakteman, si l livre l avèk ou menm, se yon fwèt l ap ba ou pou kale l. E sesi di nou menm fanm nou konn nou gen sa vre kòm defo. Lè moun nan vin livre ou li menm li ouvril ba ou pou lese pale ansanm avè w premyèman 1 ou jije l menm si menm si ke nan moman nan moman ke lap pale a ok lap di w ke tout bagay yo lap ekspl lap lap ouvè l avè w la alenteryè ou menm nou leve nan yon sosyete kote ke pou ou menm wap twouve sa biza kòman fè ebyen misye pa gason wap jije l alenteryè de ou menm epi otre choz tou Ou toujou, lè nenpòt ti kont ki genyen, ou pran sa a kòm yon fouwèt pou kale l. E se youn nan rezon ki fè ke gason an jeneral lè yo nan yon relasyon santimantal, nan yon relasyon avèk yon lòt, avèk, avèk, avèk, nan yon relasyon, yo pa vle livre yo. Paske yo pè jijman. Nan relasyon fanm nan toujou di, pa egzanp nou menm medam nou toujou ap plenyen. M pa konn sa l panse. Misye, misye son nèg ki sou nwa, misye son nèg ki gen sekrè. Li pa janm pale, li pa janm di m anyen. M santi m pou kont mwen nan relasyon an. Lè gason an pale, Fanm nan envante yon pakèt repons. E souvan repons sa yo fè plis mal toujou. Si ke pa egzanp nèg la pale, ou tou nou gon nou gon nou gon jan nou di yo wi e kòman ou konn di bagay la li pa renmen m ankò, li gen li gen yon lòt moun. Se yon pretèks w ap chèche pou pou kite relasyon an. Ou konprann? Donk nou gon, nou gon enfinite de kesyon ke n'ap poze. Se pa vre. Se paske nou leve nou menm gason, yo toujou di nou fò nou fò. Pa egzanp, gen de travay ki pa pou gason. Travay di yo se pou, e pou gason yo ye. Travay, travay manyèl yo se pou gason. E nan, se konsa sosyete nou an leve nou. Sa vin fè tou, kote ke nou menm, nou pa janm vle montre fi, nou pa janm vle montre moun ki nan vi nou an feblès nou. Nou konnen konn gen de bagay ki konn ap travèse nou menm antan ke gason, nou santi de fwa nou ta al yon kote nou kriye. Anpil fwa ou wè nèg la gen saut d'humeur. Anpil fwa ou wè nèg la gen, nèg la nenpòt ti bagay wèl irite, wèl iritab. Donk wèl irite nenpòt ti bagay wèl nève, wèl tansi l ta kraze l ta brize. Lè w wè l an kolè, anpil fwa w wè moun nan an kolè. Oubyen tou, ou wè moun nan frèt emosyonèlman, li rete trankil, ou konprann, li repliye l sou li menm. Anpil fwa tou nou menm kou nan relasyon an, nou konn wè pa egzanp nèg la gen yon distans seksyèl, li pa anvi fè sèks ansanm avèk ou, li yon ti jan neglije ou. Ou konn kisa ki konn rive? Anpil fwa se de bagay k ap travèse l, epi tou li menm li kenbe yo alenteryè li pa vle livre l, li pa vle pale l. Paske li di ke si ke li pale l, premyèman 1 l ap montre feblès li, dezyèmman Ou pral jije l, ou pral jije l, ou pral mete yon pakèt, ou pral mete yon pakèt imaj sou sa l di yo. E twazyèmman, ou pral, l ap, se yon fwèt ke l ba ou pou w ka li l. Anpil fwa. Anpil gason tou pa anpil gason pa janm aprann nan moman sa yo santi an. Yo pa konn gen anpil gason lè yo nan stad sa yo pa konnen si estrès yo ye, si se tristès, si se fristrasyon oswa jalouzi. Yo jis konnen yo pa anfòm. Men m pa pral pale. Yo yo yo konnen enteryèman yo pa anfòm men yo pa pral pale sitou si gen timoun nan relasyon an. Lè gen timoun menm, moun nan toujou, nèg la toujou montre ke li fò, li toujou, li toujou montre, li toujou montre, l ap toujou montre imaj ke l fò pou l pa montre feblès li. Gen anpil fwa nou konnen ke gen relasyon kap travèse bagay sa yo, kote ke nèg la gon pakèt bagay kap travèse landanl, li pa gen pèsòn moun poul pale. Ou konn sa ki pi dwòl la? Se ke nèg la konn gon pakèt bagay kap travèse landanl, menm yon zanmil paka rele poul di sa. Paske li pa vle zanmi an konn sa kap travèse nan fwayel, li pè menm yon zanmi. li pa ka rele fanmi paske li sipoze ap pwoteje fwaye li, pwoteje relasyon l, li sipoze ap pwoteje moun ki ansanm avè l lan paske si l al pale, si l al pale sa imaj ke l ap vann de moun ki ansanm avè l lan lòt moun kapab pran sa ka kòmanse wè moun ki ansanm avè l lan yon lòt avèk yon lòt èy, yon lòt zye. L ap pwoteje moun ki ansanm avè l, l ap pwoteje fwaye li e l ap pwoteje tèt li an menm tan. Donk, li rete li konsantre nan li menm. Ok lè konsa ou menm kisa ou wè ou konn di kèt m pa konn kisa pou m fè wap poze tèt ou kesyon ou pa konn kisa pou fè ou ap di eske e renmen l pa renmen m ankò wap poze tèt ou pakèt kesyon men gen anpil relasyon nou konnen ki pa mou ki ki pa mouri paske pa gen lanmou konn gen lanmou youn renmen lòt men relasyon mouri ou konn poukisa paske pa gen kominikasyon emosyonèl nou wè nou konn sa kominikasyon emosyonèl lan se lòske m ka eksprime m san lang de bwa ok. Se lòske m ka chita avèk moun ke ki nan vi m nan, m ka eksprime m san san filtè. Men mo a, san filtè. M lage, m dechaje m. Pou m di egzakteman sa k ap travèse m anndan m nan. Pou m di l jan li ye an, san ke m pa bezwen ap vire lang mwen de twa fwa nan bouch mwen. Ok?

pou map kominike map dil pou map pou map degaje fristrasyonm pou map degaje tout sa ki anndanm san lang de bwa poum lagel san filtè e pandan map lagel lan tou m m vle ke m vle se pa jijman pou ap pote non men m bezwen yon ti yon ti zòrèy ki pou koutem e dèfwa. moun nan konn bezwen yon hug poul dil baby ou pa bezwen enkyete'w tout bagay ap retounen nan nòmal li gen de fwa nèg a konn rete menn li konn jis bezwen yon ti kalen sa rele yon e yon akolad. An espanol yo di abrazo oubyen yon hug. Gen de fwa nèg a konn bezwen sa menn. Gen de fwa ke nèg a konn rete l konn li konn anvi li konn anvi ret yon kote men gen de bagay k ap travèse l e sitou si gen pwoblèm ekonomik nan fwaye a Li konn anvi al yon kote men li kriye. E lè l ap kriye an, se pa kriye, pa egzanp, pou l ap vèse dè làm non. Pou l kriye, pou l kriye, pou l, pou l, pou l rele. Anpil fwa ou wè gen de nèg, gen anpil fwa gason ou wè lage kò l nan alkòl. Ou wè, pa egzanp, ke moun nan li sòti, lè l sòti wè l pa vle rantre nan kay la, wè lè l ap rantre li toujou nan, l ap bwè alkòl, se jis pou l ap fui reyalite an. Anpil fwa ou wè moun nan lage kò l nan alkòl, gen de fwa, gen de moun ki kòmn ale pi lwen yo lage kò yo nan dwòg, se jis pou y ap fui reyalite yo. Men reyalite an kisa l ye se paske kèlke pa yo pa jwenn yon zòrèy ki pou koute yo. Yo pa vle pale, yo pa vle kominike emosyonèlman. Èske w konprann? Anpil fwa yo pa vle kominike emosyonèlman. E bagay sa, ok. Kisa k konn fè? Li konn gen enpak sou, li konn gen enpak sou lanmou, sou estime de soi nèg la. E li konn menm gen enpak sou sèks. Konn gen de fwa sa nou genyen nèg la pèdi sa nou rele pèdi bann oubyen pèdi ereksyon anpil gen anpil fwa ke se paske nèg la gon fristrasyon enteryè. Anpil fwa nèg la pèdi bann, anpil fwa. Premyèman 1, li konn gen de fristasyon enteryè. Ok, fristasyon enteryè kote ke. li nan yon relasyon li paka pale li rete nan li menm paske li wè ke sil pale moun nan pral jijel lap bay moun nan yon fwet pou kalel ou konprann sam diw lan epi otre choz tou moun nan ap viv mal paske lap viv ofo li pap viv li menm. Nèg la, moun nan, nèg la ap viv yon, yon, nèg la ap viv yon, yon vi kote ke, l ap viv yon vi kote ke, tankou se nan yon, se tankou se ak ak ak, se tankou se nan yon fim li ye, yon aktè li ye. L ap griyen dan l, l ap montre ke l fò, l ap bagay epi ofon l ap peri alenteryè jis paske l ap kache emosyon l. Premyèman lap viv pou sosyete a pral di gason sipoze toujou fò, gason sipoze toujou djanm ok monchè ou konn sa ki pi dwòl lan menm si menm nan lanmò menm nan lanmò pa egzanp moun nan pèdi on èt ki chè a li menm swa li pèdi madanm, manman oubyen pitit wap wè ke nèg yo gason yo Y ap gen dlo k ap sòti nan zye yo, men rele, degaje emosyon an, ou p ap wè gason konsa paske li vle toujou rete fò ozye de la sosyete. Yo toujou di gason pa eksprime emosyon yo. Ok. Anpil fwa tou gason pa pale gen ti rezon tou. Li gen laperèz pou yo pa parèt, pou l pa parèt fèb janm te, janm toujou di an. Move eksperyans pase paske ou konn wè pa egzanp yon fwa ke li te li te ouvri, li te ouvri kè l, li te ouvri li menm epi Se yon fwèt li te bay moun nan pou l te pou kale li. Mank modèl pozitif epi tou otre choz tou medam nou toujou ap di nèg la de bagay ki pou blese l. Sa sa sa anpil. Anpi ou konnen gen anpil gason ki eseye pale Gen anpil gason ki eseye kominike emosyonèlman avèk moun nan. Anpil gason, anpil moun ke m konnen ki eseye kominike emosyonèlman. Men o fon, ki sa l ye? Nad marinad. Se lave men siye atè. Paske soutyen emosyonèl ke y ap chèche an, yo pa jwenn li. Tankou manman m toujou di, m konn moun nan ap chèche on kou, on kout men, olye l jwenn on kout men, l jwenn on kout pye. Ok? Le fè ke lè jou, lè l, lè l te, lè li te eseye livre l, li te eseye pale Li pa t jwenn sa l t ap chèche an, depi lè sa li fè silans. Donk se pa paske moun nan pa renmen w ankò, se paske kèlke pa li pè kominike emosyonèlman ansanm avè w. Paske li toujou met nan tèt li, soutyen emosyonèl ke l ap chèche an, li p ap jwenn li nan ou. E m ap di nou, m ap di nou sa guys. Le jou ke nou jwenn yon fi, nou ka nou ka jwenn soutyen sa lakay li. Kenbe l fò. Paske se pi gwo kado yon fi ka bay yon gason, se lè w soutni nèg lan emosyonèlman. Se lòske mete ou mete moun nan an konfyans pou li ka eksprime sa l santi. San ke pou otan li pa panse ke se yon fwèt l ap ba ou pou w kale l. Epi tou medam, m pral di nou yon bagay, lòske moun nan ouvri l ansanm avèk nou, lòske moun nan ouvri l ansanm avèk nou, se pa fwèt li ba nou pou nou kale l. Pa nenpòt ti bagay l depi nou nan nenpòt ti kont li ye epi tou tou sèvi de sa. Ou vye moun ou ye, w ap swe tèl bagay, tèl bagay, w ap repete l sa. Sa se pi gwo mal ou ka fè yon nèg, yon gason. Le fè ke li te ra, li te pale w, li ouvè l ansanm avèk ou, li eksplike w epi ou sèvi de sa pou w ap fwete l. E sesi di m, 99 pousan fi fè l. M pa egzajere nan sa. 99 pousan fanm fè l. Lòske pa egzanp ou eseye livre ou ansanm avèk li, se yon fwèt ke w ba li. Medam, se pi gwo bagay. Se pi gwo kado ke w ba, ka ba yon gason. Se lè ou ka koute l san atake l. Se lè ou e, s, pandan ke li ap pale ansanm avèk ou an, ou evite jije l oswa minimize l. Se lè w ka ankouraje dyalòg la. Paske m ap toujou di nou sa, relasyon se pa travay de, se pa travay yon sèl moun, se travay de moun. Se nou de ki pou chita pou fè relasyon an. Ou wè kote ke pa egzanp yon fi kapab rele yon nèg ka pi alèz pou li pale avèk yon nèg se ki è diferan de gason an. Le fèt ke gason pa sipoze montre feblès li, li pa, ou pap wè gason an ap chita ap livre l. wap wè gason ap livrel m pral ba nou yon bagay konbyen fwa nou menm ki nan relasyon 3 katran 5 an avèk yon moun avèk nan relasyon konbyen fwa moun sa nou wè lap nou wè ke li tris devan nou. Konbyen fwa ou wè moun sa lap kriye devan nou? Ou pa janm poze tèt ou kesyon sa? Eske marim oubyen mennaj mwen pa janm tris, li pa janm ap kriye, li pa janm gen yon pwoblèm emosyonèl? Pa bliye ke se imen nou ye, ap toujou gen tristès. Men kisak fè w pa wèl se paske li menm lap kenbe emosyon an li kenbe emosyon sa e se yon min dò lè yon nèg gen yon fi nan menl ke li ka kominike avèl emosyonèlman paske map di nou sa silans pa pwoteje relasyon li kraze li dousman petit a petit lap kraze relasyon Se paske pa gen lanmou ankò. Ka gen lanmou, men pa gen kominikasyon emosyonèl. E gason ki pa pale emosyon yo, yo pa pi fò ke lòt gason yo. Okontrè, yo pi fèb, yo jis pi blese. Yo jis pi blese ke lòt yo. E map fini pou m di nou, san kominikasyon emosyonèl, pa gen relasyon ki ka dire. Map repran fraz sa ankò, san kominikasyon emosyonèl, pa gen relasyon ki ka dire. Se te zanmi nou Pouchi nan tchaka avèk nou jodi an. e 24 desanm 2025 map di nou tout moun ki pral fete yo si nap bwè pa kondwi si nap kondwi pa bwè e jwaye nowèl 2025 se te tchaka.